Lè nou di lanmou, ki sa sa vle di? E jan nou tande mizik lan di, lanmou, bon bon bon bon bon bon bon bon fon ti rekile mizik lan ankò. N ap tande li di ke lanmou Bondye li pa janm fayi. Ki sa sa vle di? Sa vle di ke se yon lanmou ki p ap janm fini. Se yon lanmou ki la ad vita etènam an bon laten. Ad vita etènam sa vle di se yon bagay ki la pou tout tan gen tan. Menm jan mizik lan di, tout bagay ap pase. Tout bagay ap pase men lanmou Bondye a li menm l ap toujou egziste. E si nou gade n ap wè ke menm onivo labib, Bondye li montre l kòman ke li renmen nou, menm o nivo egzistans nou, menm si anpil fwa nou menm, nou pa rekonesan anvè Bondye, men Bondye pa sispann renmen nou. Paske, renmen Bondye a li pa yon renmen ki okondisyonèl. Lè m di okondisyonèl, ki sa sa vle di? Si ou pa ban m tèl bagay, m p ap kapab renmen avèk ou. Si ou pa ka okipe m, m p ap renmen avèk ou. Si ou pa ka ofri m kay, m p ap renmen avèk ou. Paske nou wè jounen jodi, lanmou lèzòm, lanmou moun, li se yon lanmou ki okondisyonèl. Moun nan pap renmen avèk ou san ke l pa konnen ke ou kapab ofri l yon bagay. Anpil moun konnen sa trè trè byen paske lanmou kounye a li vin okondisyonèl. Pou renmen avèk Tijane, fòk Tijane wè èske Ou nan bon djòb, èske ou kapab reponn avèk bezwen kòporèl li, èske ou kapab voye l, èske ou kapab voye l chik chak chòk, ou kapab voye l klere. Men nou wè ke pou Bondye se pa menm bagay, paske Bondye li renmen nou dabò, se Bondye li menm ki pran inisyativ, se Bondye ki pran devan pou l renmen nou. E Bondye li renmen nou kèlkeswa sikonstans lavi nou. Bondye renmen nou kèlkeswa moman nan lavi nou ke n ap travèse. Paske Bondye li pa di ke mwen renmen Alexandre pandan Alexandre la Ozetazini. Dayè pou m di si m kapab la se Bondye k mete m la. Se vre ke paran m fè inisyativ la, men se Bondye dabò. Si Bondye pa t vle m la, m pa t ap la. E Bondye li menm li pran ou, li mete ou yon kote e l konnen ke kote l ap mete w la, l ap voye je sou ou. Li p ap kite w. Si nou gade menm onivo lakreyasyon, nan liv de la jenèz, liv lajenèz ke nou wè sa, kisa ke n ap pran premye chapit. Jenèz la, nou wè avan menm ke Bondye te kreye moun, avan l te kreye Adan avèk Èv, ki sa ke Bondye te fè? Li kreye lanati, li kreye manje, li kreye rivyè, li kli, li kreye solèy la, li kreye lamè a, li kreye etwal yo, li kreye e sa nou rele kòman e lalin nan. Tout sa yo se yon prèv de lanmou ke l ye. Paske li konnen ke. Alamit ke l fin mete Adan avèk Èv, e l konnen ke y ap bezwen tout eleman sa yo pou yo kapab viv. Paske, se menm jan ke avèk yon fanmi, yon paran ki òganize, lè ke fi a tonbe li ansent, nou wè ke li ale lopital, se yon siy de lanmou manman an gen avèk papa pou ti bebe a. Yo komanse achte koman rad pou bebe a. Se yon siy de lanmou. Paske yo konnen ke lè ti bebe sa pral vini, li pral bezwen tout bagay sa pou l kapab viv. E se sa ke Bondye li menm, li vin montre nou jounen jodi a. Menm si anpil fwa, anpil anpil anpil fwa, nou kòmsi, e Nou detoune lanmou Bondye a. Lè m di detoune lanmou Bondye a, ki sa ke m vle di? Nou jwenn gen frè avèk sè ki pran lanmou Bondye a pou yo kapab fè l tounen yon mwayen de eksplwatasyon, pou yo kapab eksplwate lòt la. Gen moun ki pran lanmou Bondye sa ki se sous, Bondye se sous, se sous renmen an. Bondye se sous renmen. Tout ti branch k ap koule yo, Yo soti nan Bondye. Paske si Bondye li menm, li pa t mete lanmou sa nan kè nou, li pa t mete l nan kè m, li pa t mete l nan kè w, li pa t mete l nan kè lòt la, nou pa t ap kapab ap viv li jiskase pou n ap pataje l. Pataj se yon siy de lanmou ke l ye. Menm jan ke Sent Irenee de Lyon li di l, La glwa de Dye se lòm vivan. The glory of God is the living man. Sa vle di ke Bondye li pran plezi lè ke li wè moun ap viv. Bondye li pran plezi lè ke li wè moun ap viv tankou pitit li. Viv tankou pitit Bondye, se pa viv paske ou gen de men, ou leve maten, ou respire, ou lapryè, ou di Bondye mèsi, ou wè jwa. Wi! Ou rete, lè, lè sa ou rete an kominyon, rete an koneksyon, rete an rapò divin avèk Bondye. Men viv tankou Bondye se lè ke w gade frè w la bò kote w la, ou wè l nan nesesite, kèlkeswa nesesite a, ou lonje lamen ba li. Viv tankou Bondye, se lè ke ou gade sè w la, olye ke pou w ap kritike l nan fason l abiye, nan fason tèt li penyen, oubyen nan fason ke li makiye, sajman ou rele l ou di, Frem, sem, jon ya li pa bon. Paske sa ke Bondye ap tann nan men nou, nou menm ki se pitit li, nou menm ki se kretyen anndan legliz la kap kap e koman dirèj kap manifeste anndan legliz la kap viv nan legliz Jezi Kris la. Se renmen an lap tann nan men nou. Se renmen an. Paske si nou gade ke nap wè ke nan Lik li di sa. Li di sa. Li di ke mwen te grangou, ou pa t ban mwen manje. Mwen te toutouni, ou pa t abiye m. Mwen te nan prizon, ou pa t vin vizite m. E lè sa, yo di nou ke, e, mesye k bò goch la di konsa, men kilè w te grangou, kilè w te nan prizon, Kilòte toutouni, m pa t fè tout sa yo pou ou. Jezi reponn li, Jezi di konsa ke, Chak fwa ke ou feed, chak fwa ke ou bay yon moun ki nan bezwen ti moso manje, se mwen menm ke w bay li. Chak fwa ke yon moun ki bezwen yon rad pou l met sou li pou l ka chofe kò l, se mwen menm ou abiye. Chak fwa w deplase w al wè yon moun ki nan prizon, se mwen menm ou al wè. Kesyon an li te gen, kesyon an te gen lojik ladan l. Kesyon an te gen lojik. Li gen anpil lojik pase kilè ke nou te wè Bondye nan prizon vre? Nan ki tribinal yo te jije Jezi? Kilè ke nou te wè Bondye te grangou antanke moun, nou te ba l manje? Hein? Kilè nou te wè Jezi toutouni, nou te wè Bondye te touni, l te bezwen rad? Kesyon li gen lojik. Men, akote de lojik la, li gen sa nou rele inisyativ kretyèn nan. Se sa ki inisyativ kretyèn nan. Se sa ki misyon yon kretyen. Misyon yon kretyen se voye je w sou lòt la. Se pa sèlman, se pa sèlman wè tèt ou. Se wè lòt la. M pa pral di yon moun kòmsi pou bliye tèt ou. Pou yon moun. M pa pral di sa. Men, li pa janm twò piti pou pataje avèk yon lòt. Li pa janm twò piti. Maten an m kapab leve, Bondye fè m gras, li fè m benediksyon, m gen dwa jwenn yon tas kafe sou tab mwen pou m bwè, m jwenn yon de moso pen, yon de tranch pen, M berel m kapab manje m di Bondye mèsi. Men nan menm maten sa, nan menm lè pandan map bere pen an, gen yon frè, gen yon sè, gen yon zanmi m ki gen dwa li pa kapab jwenn li. Li pa kapab jwenn li. Men eske si ke m ta gen mwayen pou m te ka ba bal moso pen an, m pa ba li l. Lè Bondye poze m kesyon li di m ke mwen te grangou, Aleksann ou pa t ban m manje. M pa ka mande Bondye ki lè ke w te grangou. Paske frè m nan ki bò kote m nan li te grangou. Se sa ke ke n ap pale jodi a. Se lanmou Bondye a. Se lanmou sa ke Bondye ap tann lakay nou. Bondye pa pral tann yon lanmou Kòmsi ki vètikal ant ou menm avèk li menm ki anlè a, ant ou menm avèk li. Sa se yon relasyon vètikal. Men pito Bondye ap tann sa nou rele yon lanmou orizontal. Yon relasyon orizontal ant ou menm avèk fwa w la. Kijan ke w ka fè di ke w renmen, ou renmen Bondye pandan se tan w pa renmen ti Jak, ou pa renmen ti Pyè, ou pa renmen ti Joslin ki rete bò kote w la? Pandan se tan ou menm ou konnen ke. Nou tout nou kreye a l'image de Dieu. Di ke nou kreye a l'image de Dieu, se di ke nou se yon ti Bondye. Chak grenn moun se yon ti Bondye ke w ye. Chak grenn moun ou se yon ti Bondye. Paske sa ki pi enpòtan, sa ki pi nesesè, sa ki pi evidan an. Bondye pataje l ansanm avèk ou. Ou konn kisa Bondye pataje ansanm avèk ou ki enpòtan? Se lanmou l avèk souf de vi a. Se de sa yo ke yon moun bezwen pou kapab viv. Ou bezwen yon kè pou kapab renmen. E ou bezwen souf de vi a pou kapab manifeste renmen sa. Paske si ou ke ou pa gen souf de vi sa, ou pap kapab manifeste lanmou Bondye ba ou a. Paske si ou pa gen souf de vi, ou pap kapab kanpe pou fè lwanj ak konpliman pou Bondye. Ou pap kapab kanpe pou al vizite frè w la ki nan lopital la.